Mande pou ou. Big up moun yo, fanatik kadilak yo ap mande pou ou. Hello hello hello tout fanatik Beatz Koman nou ye nou anfom?
Men deja m di moun yo. Hey hey hey!
M di moun yo gen bagay nan wout plen bagay kap vini. Wi. Ou gen bagay ou fèk travay la. Sa se sur.
M gen bagay m fèk travay la, gen bagay ki move move k nan wout, nou gen bagay ansanm tou. Yo konn sa. E nou di, m te di moun yo konsa, di yo pa dakò n sòti mizik lòt ane. Ou konprann? So paske staff kadilak, staff bedjine pa vle n sòti mizik pandan ane a menm yo vle nou plis kontante nou de jwe, de fè toune ou konprann. Malerezman ekip la pa vle nou lage mizik e nou gentan abitye fanatik yo a sa. Nou pale. Ey. Sa genyen. Ou sal bouch ou avèk tip la wi. Manti. M sal bouch m a manje a. Em manje tankou timoun bon la pa gen pwoblèm vre. So Yeah man M panse ke la moun yo vreman enpasyan yo gentan di konsa ke yo pa dakò lòt ane a yo pa dakò nou sòti mizik lòt ane paske yo menm yo gentan enpasyan nou gentan gate yo nan sòti mizik chak 2 mwa 3 mwa. Epi fòk ou di tou fòk nou bay lòt atis yo fon ti kout tou ou konprann e pa sèl nou k genyen gen lòt atis kap travay kap sòti mizik.
Djalè wap frekan la. Sa e Charly ap fè la. Fò nou ba yo pou ti kout. Depi n lage se hit. Non pa enkyete w se m panse ke.
E pwoblèm sa w gen yo wi. M panse ke n ap gen pou nou lage men staff nou pa dakò nou lage mizik pou ane sa menm. Yo pa dakò nou lage mizik pou ane sa menm e moun yo ap plenyen. Yo pa dakò yo menm fòk nou sòti mizik pou ane a. E deja e bon se ke n ap travay n ap travay pou mizik yo gentan la, videyo gentan ap fèt. M renmen nou anpil so la nou nou gen repetisyon fok nou al repete deja m pa konn si gon dènye mo wap di moun yo wap bay. Merci ak tout fanatik ki tap gade merci pou love nou ban mwen pou support imajine w mizik koupe m sa a malgre tout sak te pase nan peyi lèm te lage mizik sa mizik sa gentan atenn 3 million views. Non sa se Lanmou fanatik yo se yon. Fanatik yo kanpe avèm. Lanmou fanatik yo kanpe dèyèm. Anpil anpil anpil. E se sak fèm ka Bedjine jodi a. Se nou menm ki kanpe avèm ki toujou la pou sipòtem toujou ap konsome mizik mwen. Se vre mizik yo pwomote tèt yo. Yes mizik yo pwomote tèt yo. E pa mwen kap vann mizik yo vrèman. Se mizik yo ki tou pale pou tèt yo. Melodi yo tou pale tou rive sou fanatik yo. Ou pa di moun yo la nou gen de seri de sijè nan men nou la. Sijè ki move anpil? Yo konnen sa.
Gen de seri de sijè la ki telman raje. Ou konprann so. Fanatik yo la, m tap ba ou kek update pou sa k pral soti yo la. Mwen di yo deja ou gen bagay ou fek prepare la k anraje. Move, move, move. Mwen di yo tou mwen gen bagay ki m prepare la k anraje. Mwen k ekri l.
Mwen di yo ou genyen, kòman m ta ka di sa? M di yo ou gen, ou gen, ou gen, nou gen bagay ansanm tou. Li pral soti. Ou gen bagay janm di yo ye. Ok Bedjine talè nou pap ka fè it ankò. Bon, moun ki di nou pap ka fè it yo ankò. Men men banm di w gen bagay. Pou moun ki di ke nou pap ka fè it ankò yo. Paske nou menm se pa yon, e pa yon chans nou tante. Se petèt talan nou. Mwen menm m gen 8 an, 8 an ou 7 an nan HMA la, m panse ke 2016, 2016 m vini m fè pa gad ale m. Lot ane vini. Mwen renmen nou anpil tou.
Lot ane vini m fè m pap pran sa nan men w, m fè transfòme, m fè yon pakèt mizik ki fè mega hit e m vin jwenn avèk Bedjine nou fè yon pakèt bann lòt mega hit se pa Bedjine fè mega hit, Kita Nago lòt mizik, Vatan Bebe, se pa chans nou tante pou nou fè hit. Imajine w si m gen 8 an karyè m ap fè hit, se pa chans se petèt. Sa enspirasyon Bondye voye ban mwen mete anndan tèt mwen pawòl melodi m benediksyon Bondye ban mwen talan l ban mwen ki rann mwen fè it konprann so sa ka rive siksè son boukan dife m pa ka la pou 45 an men yon lè k ap rive siksè ap fane lè sa epa epa mizik ki pral priyorite m son lòt jenerasyon k ap vini fòk mwen fòk m konprann sa ou konprann so e m panse ke m p ap la pou toutan men ti tan Bondye ban m kapasite a epa ou pral konn kilè n ap fè it kilè n p ap fè it.

M kite nou la e map travay pou nou pou m pote pi bon mizik, pi bon video, pi bèl bagay nèt. So m renmen nou anpil se gras a nou ki jounen jodia la ki rann Kadilak egziste nan nivo sa. So m renmen n anpil e tout moun ki renmen m yo m renmen yo bak men sak pa renmen m yo tou nou ka aprann renmen m paske m son moun ki pozitif ou konprann so m pa la pou m satisfè tout moun men kanmenm sa m fè yo pozitif ann aprann renmen yo ou gen dwa pa renmen m men respekte travay mwen m renmen n anpil a la pwochèn.